Ok sa vle di gon seri de zanmi m jwenn m jwenn bad ou defwa misye m panse li menm ki te kapab sipòte m nan seri de bagay misye m panse ki te kapab eseye ede m nan seri de bagay men men misye pa misye pa ede m enben bon kisa mwen menm m ap fè nan nivo sa la nan kondiyon sa la enben mesye kite m kite m vire do pou m wè m pa konnen ki moun m ap jwenn ki kapab ki kapab sipòte m.

Monchè, e pa bagay m ap di w ou menm pou w kapab vann mwen. W ap tande sa m ap di w la? M ap tande w. E, yon demwazèl ke mwen menm m renmen, pandan m renmen demwazèl la menn, epi, m pa wè ki sa pou m fè pou m arive pou m bon sou demwazèl la. Anmweyy, se pa fanm k ap fè w pèdi tèt ou konsa?
A, zanmi m, si te konsa ou kòmanse wè, non, non, non, non, non, wè, wè tankou nan, wè tankou si te bagay sa wè mwen bay, wè kote pou l la tèt fanm sa m pou rache figi yon nèg kote m kanpe a la baz. Non, non, non, non. Non, pou m klè avè w, m paske m vle ede w, kaptèn. Non, m di w sa, si w vle tande m, tande m. Baz yon bagay ki vrèman ka rache figi w kote w kanpe a la blow wi frè m. Bon m ka konprann ke m ka konprann emosyon pa t nan li men. Non si te nan sans sa menn. Pase sa misye fè m otrefwa la frè m son bagay kote m kanpe a m ka rache figi yon nèg kote m kanpe a la pou ta tèt fanm sa si w pa ka si w pa ka ede m ou pa ka ede m.

Mesye wè lavi sa. Wè si te pou fanm sa m ka m ka fann figi yon nèg map rache figi kenpòt ke se swa nèg li ye a wi menn. Map rache figi kenpòt ke se swa nèg li ye a. A vè di mwen menm m pa gon seri de bagay m pa vle pou nèg fè m ou konprann. Pase fanm sa li mwen menm m vle l kanmenm e fòm gen fanm nan nan vi m. Poze m trankilman.

Ou pap fè cho ansanm. Depi ou fè map pike mouda w. Kòb mwen an. Repèt sa remèt mwen kòb mwen an rapid vit. Repèt remèt mwen l remèt mwen fè sa vit frè. Pa gen kòb devan nan men w. Fè sa vit. Ou di wap ede m ansanm avèk yon. Ou wè banm di w. Talè. Se e mwen k pou ta di w kijan e mwen k pou ta di w kòman ke m tèlman renmen fanm sa twò nan nan. Fanm nan ap fè m fè tenten wou wap fè m fè joujout wi. E pa vre frè m? Baz. Tande m tande m. M swete w fin kalme w avan epi mwen pou m ka di sa m vle di an. Ou mèt poze w kalme w mèt poze w. Pa manyen m pa manyen m. An men pale vit non frè m. Pale vit. Pale vit pale vit pale vit Pale vit a si wap pale pale vit aprè sa yon dezyèm fwa map pran ankò aprè sa yon dezyèm fwa map pran ankò anben pale vit frè Ou konn ou konn ou konn ou pa gen prensip m pa met prensip lakay ou anmweyy baz Kòb m te pran nan men w pou m te rann ou sèvis la ou bliye Men sa pa yon big deal frè sa pa yon big deal ou te di wap ede m se pou ede m si w paka ede m depi w pa kapab ou pat dwe fè sa frè ou pat dwe fè l Tande m ou fin pale? Sou wout vin nan li pral mande poukisa w met men nan kòlèt mwen an? Li pral, m pral di l pou yon fanm? Pa manyen m non frè m. M pral di pou yon fanm? Mwen wè w ap soti lèd. M pral di w. M te di m t ap, m t ap, m t ap ede w. Men, patnè m depi lè w wè m bezwen sot travay la, m gen yon vant fè mal san rete. Bon wè menm pri m pa ba w, m ta mande w done yo menm. Kounye a la men sa m ap fè pou ou. Fanm nan wap byen yn mèt la. Toujou met espwa nan tèt ou menn. Piko bay fanm regle anyen pou ou konprann. Vi a e konsa li. M wè nou menm gason nou bay fanm plis enpotans. Pale byen. Tande mwen cheri. Non m di w pale byen. Madanm ou m ye. Oubyen e kotize wap kotize fanm nan poko madanm mwen. Men m renmen l. Map ede w. Tann mwen map ede w. Men fò w eseye konprann mwen. Mwen tap di w. Jay sa gen koman w pase l sou ou bay sa. Men on nèg pa konsa ap ba w.

Pou ki rezon m pral baw nimewo la ah se konsa w te bezwen fè bagay la pa manyenm monchè se konsa w te bezwen fèl gad kijan yon seri de zanmi ye mesye. Mennen m lakay yo kounya. Mennen m lakay fanm nan pou m ka rezoud tout bagay la pou ou. Pou m montre w kay li? Non si w jwenn li nan chemen vrèman ou menm ou kapab chwazi. Si w jwenn fanm nan nan chemen ou menm ou gen dwa di l sa w gen pou w di l la frè. Men avè di lakay li map avèk ki kè mwen menm m pral fè w konfyans mennen w lakay li nan monchè. Kijan w vle m ede w? Ah bon? M pat pale avè w deja? Bon ou pat konn kijan pou w te ede m epi kounya la w te chwazi di m konsa wap ede m?

Freo koman w ye la menm? Sa kap fè? Monchè nou la nou poze. Sa fè lontan wi zanmi.
Monchè sa fè anpil tan konnen an menm. Koman fanmi an ye? Monchè tout bagay, fanmi an anfòm wi men tankou pou mwen m pa ba yo pa tèlman ok men. M santi vizaj la parèt pal pal, sa kap pase konsa? Monchè bagay yo vrèman konplike nan menm la men. Oh sa kap pase? M kwè se, wè nan tout zanmi m genyen, ou rekonèt Bad, ou rekonèt PJ, nèg m vrèman fè konfyans. A vle di nèg yo, nèg yo chwazi konprann se blo yap blo fili gon nèg yap jwe on nèg ou pa konprann sa map di w la menm. A vle di yon bagay m gen kap pase menn.

Avèk yon sèl kondisyon. Ou pap chwazi kankou pou ta ka vin chwazi pou vin blofile mwen jan nèg yo fèl la. Wè m di w sa davans deja. Ou pa konnen tip de moun sa yo. Ok. Eksplike m egzakteman sa k pase w lè w di m s on fanm. Lè w pale de fanm. Ou di yon gwo bagay wi. Fanm. M konn tande mezon k ap di nèg k ap goumen ak nèg pou fanm. Men m pa di sa. Men sa k ap pase w nan moman an menm. Ou santi w pa. Se pa paske se e gou menm gou m avèk oken nèg pou yon fanm. A vle di se yon dam, yon demwazèl ke mwen menm mwen renmen ansanm avèk li. A vle di gen yon ensidan k vin pase, sa pa mache pou nou. Ou konprann? A vle di kounya la mwen mwen menm m rankontre yon demwazèl ke m vrèman vrèman vrèman vrèman renmen e pou m jis genyen fi a nan men m e rèv mwen fò m genyen l. Anyen pa bon nan bouch mwen. M paka manje ke map travay ke map domi se fi sa map panse avèl ok sa vle di sa vin vrèman vrèman vrèman banm anpil pwoblèm. Ooh!
Bagay fanm sa fè raj wi nan peyi a. Premye kesyon m ta renmen poze w. Fanm sa wap pale la, fanm sa ki pran tèt ou an, èske w deklare fanm sa ke w renmen l deja? Wi m deklare l. M deklare l Ok deklare m deklare l ke m renmen l lan men li menm li yon jan pè sof ke li gen dwa pa fè m konfyans nan eta bagay ou konprann. Ok m konprann.
M dakò li enpòtan pou ke chak nèg k ap viv nan vi sa l gen yon li gen yon èv menm jan Adan te gen men pandan ke w bezwen yon èv sa ou bezwen gen yon bon èv nan men w paske e pa Tout fi ki ka fè madanm. Eske ou konprann? Wi m konprann. Ou ka konprann ke ou renmen fanm lan men kesyon m ta renmen poze w sak di w fanm sa li renmen w jan ke w renmen l lan? E
depi nan santiman fi a, jan fi a pale e daprè de jan fi a reponn mwen, ou wè sa m ap di w la, m gentan santi ke fi a renmen m anpil anpil anpil tou. Sof ke se yon jan, li yon jan avè m sèlman. Aimé mwen menm pa gen yon moun ke mwen menm mwen renmen m pa la pou m fè l okenn enjistis. Ok
alò an plis de sa mwen menm kòm ou konnen l deja ou bezwen yon moun pou fè vip men ou se zanmi m rekonèt ou lontan se pa pandan mwen rankontre avèk ou la ke m rekonèt ou. Zanmim frem patnem. Ou ka moto. Ou konn kisa eklezyas 7 26 di? Men kisa eklezyas 7 26 di. Mwen jwenn yon bagay ki pi red pase lanmò. Ou konn sa li ye? Fok ou pa ta imajine. Ou konn sa ki pi red ke lanmò? Ok. Li se fanm. Fanm. Gen bon fanm, gen move fanm. Donk, kòm deja, jan mò strese la, jan mò ki te bay fanm sa epate w la, li ka yon ti jan difisil pou sa m ap di w lan, pou ke li rantre nan sèvo w. Konsa l ka rantre l al sòti la. yon sèl bagay m ap di nou. Sonje egzakteman ki sa Eklezyas 7 vèsè 26 la di, Li jwenn yon bagay ki pi rèd pase lanmò, yon bagay ou pa ta ka imajine, ki pi rèd ke lanmò.
Li kontan soti a, men. Donk, ou se zanmi m. Nou byen lontan. Men m swete ke ou mete tèt ou sou zepòl ou byen, ou panse. Pa gen pwoblèm. Dakò?
Mèsi.
Mèsi. M kontan, m kontan, m kontan.

Ou konnen tout sa tout sak fè wap fè ou ap di sa la men paske se yon lanmou wi ki lakòz ou fè sa wap fè la avèk li mwen pap janm ka pap janm ka di m rayi tèt mwen pou sa se jis yon defo ou konprann non jis m jis vin parèt e se sof ke mwen menm m vin pase pou m kapab mande w ekskiz pou sa ke mwen menm m te di w asyèlman ou konprann paske ou pa janm konnen e ke demen si Dye vle ki kote sa ka rive ou konprann.
Alò antouka m toujou la.